Bonjour Bonsoir guys Koman nou ye E koman nou pase jounen ou nwit Sa pral depan nan lè nap gade video sa Pa bliye ou sou chanèl Volares Debout YouTube E chanèl moman Chanèl ki la pou l travay tout Enfòmasyon Pou nou Trete tout dosye pou nou tou ki toujou la pou l fè rechèch dezenfòmasyon pou nou. Pa bliye vwa sa se Berich afè pa w. E si n ap gade nou santi vwa pa soti byen e se pa fòt mwen, m oblije vin monte la malgre ou konnen. e sante a dèfwa lè wap travay ou fatige tou e sa koz tou e ou pa e ou pa twò fin alèz ok e map di ou menm ki chwazi abòne avèk chanèl sa map di ou mèsi yon lòt fwa ok ann pati avèk manman koze a nou pral pale de wout meksik la non plis tou nou pral pale e De ki sa ankò? Nou pral pale de moun k ap viv Chili, nou pral pale tou de moun Brezil, nou pral pale tou de moun tou k ap viv sou tèritwa Meksik la, nou pral pale tou de Etazini, ok. Bon, premye pati an, nou pati pou Chili e. E nou t ap swiv byen, Chili te byen demare, gen pakèt moun ki t antre Chili. E nan epòk depi w wè w pa t twon ti jèn Ayiti, e Chili, Chili, Chili. Te gen yon epòk tou de Brezil, Brezil, Brezil, Brezil. E finalman la, e daprè enfòmasyon m ap swiv sou tout rezo sosyo avèk de zanmi m tou, m gen k ap viv Chili, E bagay la pa twò pap twò dous oubyen pa bon ann di ann di li pap twò dous pou chili paske e gen yon pakèt pozisyon se ayisyen ki tap travay ladan yo finalman gen yon pakèt ayisyen la ki kite ki kite chili e gen tou ki fèk kare ap kite chili gen deja renonse avèk travay yo e ki gentan kite travay gen sa tou ki pral kite sa vle di ke lè nap swiv e tout bagay yo nèt sa vle di ke chili la ap manke anpil ayisyen e rezon byen detèmine ki fè majorite moun ap kite chili konsa pa pil pa pakèt e. Premye rezon an se paske gran pakèt ladan gen lontan yo pa jwenn, yo pa janm wè fanmi yo, gen ladan yo tou ki pa janm ka gen papye, gen ladan yo tou ki gen papye, papye a ekspire, malgre yo fè tramite, yo pa janm ka jwenn yon repons. Se tout bagay sa yo ki koz majorite ayisyen tou ap kite Chili. E malgre. Gen sa tou ki poste pou rezidans, koz sètifika de bòn vye mès la, jan yo rele l nan peyi nou an, e plis mele avèk anbasad ayisyen yo tou k ap toupouzi ayisyen k ap viv nan Chili yo. Bon sa vrèman tris, malgre gen lòt. etranje sou tè a men plis sa vin an ti jan sakaje peyi a se paske ayisyen kite peyi a paske gen de pozisyon se ayisyen ki te konn ap jere yo sitou travay jaden sitou gen m plis sa ekzanp bagay konstriksyon chaje ayisyen ayisyen tou te okipe yon pakèt gwo pòs tou nan Chili. Byenke tou gen yon pakèt pòs tou, an palan de bagay jaden, Ayisyen pa pè kò yo, se Ayisyen plis ki te konn fè travay sa yo. E si n ap gade la kounye a la, Chili kòmanse pran souflèt paske gen yon pakèt travay la ki gen tan. Chèf travay yo ap rele anmwe, kote Ayisyen pa ka jwenn blan e blan yo parese, yo pa vle al travay. Bon, finalman Ayisyen sa yo, yo dirije yo antre pou yo wè kòman yo te ka antre kay Tonton Sam e pou yo wè si yo te ka pran wout pou yo antre Etazini. Gen ladan yo tou ki nan wout, gen ladan yo tou majorite mouri nan wout tou. Men sa pa bay pwoblèm pou lòt dèyè yo kontinye ap pran wout la. Bon finalman, se yon ti pale konsa sou Chili.

Jiska 2010 yo, yo te reziye yo paske Ayisyen sa yo te fèt antre nan peyi a, yo t ap byen travay nan konstriksyon, yo te reponn a bezwen fanmi yo menm ke se pa san pou san. Men diferan avèk Chili, Chili mwayen an plis. Avèk tou Ayisyen Brezil sa yo, majorite ladan yo ki te Brezil, gen sa tou ki te gen tan pran chans pran wout Etazini an gen sa vre Ayiti pa pot sa pral depan de chans pa yo men finalman tou gen ki kite Brezil ki gen dèt bank e m swete yo tout pridan paske e bank Brezil yo voye tout done non lis non moun sa yo bay e imigrasyon depi nan Meksik. Sa vle di ke Ayisyen sa yo si tout fwa yo met men sou yo, y ap rebak yo Brezil. Apa de Brezil, Brezil li menm li pral konnen egzakteman kisa l pral fè avè yo, swa li voye yo Ayiti, daprè sa m tande bank la, e m te di m t ap vin avèk enfòmasyon bank la pou nou, men finalman daprè enfòmasyon mwen tande k ap sikile, e yo ta sanble yo te arete 21 nan Ayisyen sa yo ki t ap tante chans yo pase pou yo wè si yo te ka antre sou tèritwa ameriken an. Nèg sa, mesye dam sa yo deja anba kòd, yo transfere yo Brezil, Brezil genyen pou l voye yo Ayiti nan penitansye, sa pral depan si yo pa ka bay lajan sa yo. Apre sa. E ann fon ti antre sou Panama. Panama li menm li pa tèlman bloke moun yo antre jodi e antre jodi soti demen. E pi nou pral pale w de raje a ki trè enpòtan. E pran san w, gade videyo sa, pataje l avèk lòt zanmi w paske s on videyo ki trè enpòtan spesyalman ou menm ki gen pwojè pran wout sa pou ta rive kay tonton sam raje a li pa difisil konsa tou l difisil li pa danje konsa tou l danje ok e raje a e lè yon moun ap pran l san presyon depi w aplike tout metòd yo w ap rive san pwoblèm ok e m pa konseye yon moun ki fè opresyon tante chans pran raje e pou vini meksik Ok lèm pale de raje wout kolonbi a pye a paske li vrèman danje gen anpil mòn anpil dlo e gen falèz agoch adwat e non plis tou gen kote se sou dèyè wap rale ok ann kòmanse nan prent avan ou pran lanmè a pou kolonbi pou wout a pye a ou menm ki gen pwojè pran wout sa pa bliye toujou achte sewòm, si w gen timoun achte sewòm pou timoun nan, achte sewòm pou ou menm tou, m ta konseye w achte yo depi zòn kote w ap sòti a swa Chili oubyen Brezil, ou ka rive Kolonbi tou pa gen chans jwenn li. Epi lòt bagay ankò m ap di eskize pa bliye achte tant. pou ka dòmi paske gen anpil lapli e gen moman ou konn panse pa gen lapli ou ka ap dòmi konsa epi lapli anvan tant la tou lap sekirize w kont vye bèt koulèv e achte lwil koulèv tou e ki trè enpòtan achte yon ti manchèt pa kont gen kote wap dòmi se avèk manchèt la pou netwaye si wap fè manje tou se avèk manchèt la tou ou ka koupe bwa epi tou manchèt la tou li ka ede w si tout fwa w kwaze yon vye bèt menm ke l pa ka ede w san pou san men w ap defann ou kanmenm ok e apre sa achte yon galon epi fè w mete yon ti kòd ladan l galon sa pral pèmèt ou pandan w ap moute mòn nan l ap ede w w ap mare l nan senti w w ap met sewòm sewòm nan li e enpòtan. Sewòm nan enpòtan anpil paske jiskaske ou rive Panama sewòm nan ap rive ou nòmal. Pa pote anpil rad e pa pote rad lou. Raje a pa fè frèt. Ou ka pote rad dekòlte, ou ka mache an chòt. Pa mache avèk bèl telefòn. Pa mache lajan, sof ke w ka gen yon ti mwayen nan pòch ou si tout fwa w ta kwaze avèk vòlè, epi jis pou vòlè a pa gen pwoblèm avè w kanmenm, yo menm se nan sa yo fè, se la pou yo viv. E apre sa, paspò w, pyès ou, toujou mete yo nan kou w, achte yon bagay depi avan w travèse dlo a, epi lanmè a ankò, lè n ap travèse lanmè a sou bato a, pa met timoun yo nan prent, mete yo nan mitan nou, Epi depi nou swiv tout metòd sa yo tout bagay ap nòmal pou nou. Ou menm tou ki sot chili kap pran wout sa ou gen kat bank ou li enpòtan metel fon paske pito pote kòb ou nan kat bank ou olye ou pote kòb likid paske vòlè yo pa jwe nan raje a ok avèk tou ou menm fi wap raje a mta konseyew pa met grèf ni alonj just kite cheve w natirèl paske Gen nan vòlè yo t konn rache grèf yo pou yo wè si yo gen kòb ladan yo epi mesye yo toujou bay fi yo pote ti mwayen nan pòch yo si tout fwa vòlè kwaze yo pou vòlè pa gen je sou yo paske trè zèpòtan apre sa e wout la li menm pa twò prese jan fi a ka mache a mache ansanm avèl paske gen moun ki twò gwo gen moun tou k ka fè opresyon nou pa konnen gen moun tou k ka fè tansyon nou pa konnen Sipòtel epi dlo yo kote ble yo silvouplè pridan pa bouye pye nou ladan yo kote kap bouyi yo tou pridan paske wout la li menm li make depi nap swif mak mak yo epi nap sòti a bon pò e gen kote tou se avèk kilòt vye slip djakèt mayo se avèk sa li make Bon, ki pa twò difisil. Gen mòn katrèt tan an tou, lè w ap monte l, li danje, toujou pote ti dlo nou nòmal. Epi, timoun yo, pa mete yo dèyè do nou, mete yo devan nou nan bay nou pote l la. Pa mete l dèyè do nou jis pou n gaye yon kontwòl timoun sa. Ok. E, m aprann gen yon pakèt moun tou ki fè nenpòt. 16 jou nan raji a dèfwa si nou ta fè 20 jou nou pa tande moun nan la o mwen nou ta fè yon ti kè sote dènye jou an moun ta sipoze fè nan raji a 17 jou moun ki pa ka mache menm menm menm menm ditou a li ta sipoze fè 17 jou ok malgre sa gen moun ki poko fè 17 jou non gen moun ki fè 16 Gen moun ki fè 4 jou, gen moun ki fè 3 jou edmi. Felisitasyon kanmenm moun sa yo, yo ka mache. Sa pral depan wout la gen plizyè faz, gen plizyè branch. Sa pral depan ou ka tonbe nan bon branch la epi tout bagay pase byen pou ou. Ok. Lè ou rive Panama, premye refijye, pa goumen jis pou pa gen pwoblèm avèk. militè yo, apre sa, lè w sot Panama ou antre Kostarika, Kostarika dèfwa l konn ap bay pwoblèm pou antre kapital, sof ke tcheke gid, pa ofanse avèk polis, pa gen pwoblèm pou n pa gen pwoblèm avèk polis, e si tout fwa tou gen moun ki bezwen gen kontwòl gid ki pou travèse nou de Kostarika jiska Meksik, nou ka. Ekrim epi mwen menm map ede non m gen menm kontwòl e kèk polisye tou ki ka ede nou tou ok e apresa e pou antre gwatemala ankò e m gen kontwòl moun ki ka travèse non m gen tout nimewo moun sa yo e m ka ba nou nimewo moun sa yo san pwoblèm apresa de meksik lè n rive meksik ankò m ka ba nou tout taktik De Meksik jiskaske nou menm nou rive kay Tonton Sam. Wout la pa gen twò gwo pwoblèm depi n aplike prensip yo. E lòt bagay ankò m ap di nou, de Meksik, m pa bezwen pale nou de Gwatemala. Gwatemala, lari a, Ayisyen pa ka pran konsa konsa san ke w pa t gen yon viza Panama. Pridan, si tout fwa w ta gen tante chans, pa pran gid pou w pran lari a pou kont ou, l danje anpil. Apre sa de Meksik, lè w rive Meksik, fò w pridan imigrasyon an trè trè trè trè danje sitou sou plas kote gen foul moun paske yo pa ba nou pwoblèm yo pa di nou mache a mas men pa kont yo envite yo pa vle gen kote yo pa vle nou chita e fò n envite jis pou n pa gen pwoblèm avèk lapolis deja nou deyò mezanmi e pran angajman non pran angajman granmoun non pou n pa gen pwoblèm avèk imigrasyon Apre sa lè w rive kay tonton Sam toujou swiv prensib yo si gon moun ki resevwa w mezanmi toujou respekte moun nan pa antre ta non plis fè afè nou a bon pò pou n pa gen pwoblèm avèk moun nan pa gaspiye dlo pa blende pa limen anpoul san ke w pa bezwen pa gaspiye dlo san ke se pa itilize w ap itilize l e non plis tou. Depi nou gen bon prensip sa yo lakay nou, m panse n ap fè de twa jou, sa pral depan kote nou ye, si tout fwa nou poko anfème kay pa nou. Epi pa deranje moun nan, toujou met telefòn nou sou vibration oubyen sou silans, jis moun nan si l ap dòmi, pou n pa deranje l. Televizyon, pa gade televizyon s pou ka, jis pou n pa moute bil moun nan mezanmi. Se tout ti konsèy sa yo m te ka pote pou nou, pa bliye abòne avèk chanèl la Rèsdebri YouTube, e vwa sa se Berrich yon lòt fwa ankò, M renmen nou, toujou priye Bondye e nan tout sa w fè met Bondye devan, pa janm rayi lòt, toujou renmen tout moun menm jan w renmen tèt ou. Ke Bondye beni w, m swete nou tout anfòm, m swete nou pataje videyo sa a tout lòt zanmi w. Mèsi bokou avèk ou menm ki t ap swiv videyo sa, mèsi bokou. Babay n ap re ankò.